An nou pale rapidman Esaü, nou konnen te gen yon rankont, yon rankont antre yon delegasyon de Sezok, ou di mwen se akò de Luzyan ki te chita avèk premye minis lan, e kisa ki te diskite nan rankont sa a, e bon, Diesel fòk poze wi, m fèk ap pale a yon moun, m pa kab di w pral transfere m, e kisa ki te di nan rankont sa a?

Wè direktè pam afè pam alò l pat gentan direktè mwen men se te kolaboratè m afè pa mwen e frantz kòman nou ye.
M salye w Lexidò Israel m salye w bout zaza pa nou afè pa nou m salye Louko e tout ekip maten deba a e bon maten a tout bon bagay a wi a wi e m salye tout oditè oditris yo e konpliman ankò yn fwa mesye e dam pou bon travay n ap fè. E map di nou kenbe la, bagay la pa fasil men travay la bon pa dekouraje. Mph alò Frantz genyen e akò Louisiane ki te gentan e chita en sou yon chwa kote yo te yo te fè chwa de Fritz Alphonse Jean pou te vin prezidan pwovizwa pou te mennen tranzisyon an si m si m twonpe m wap fè m wap fè m Konnen yo fè chwa tou de Madam Fethière Myriam Fethière ki ta dwe premye ministre tranzisyon an selon akò Lwizyàn men aprè tou swit aprè ke Lwizyàn te fin fè chwa de Fritz Alphonse Jean enben li menm li te deja nan yon lòt akò ki se akò de Montana la kote E selon prensip Montana a, fòk te gen moun ki tal poze kandidatu yo pou prezidan e pou premye minist, li tale, li vin elu kòm reprezantan Montana nan kad yon akò ki tap bay yon, alò yon pwotokòl dantant ant Montana e Penn ki ta pral bay yon konsèy prezidansyèl e Fritz Alphonse Jean se ta pral reprezantan Montana e non Lwizyàn. E nou, e nan akò nou an, nan akò, e, e, e m te ka di, unitaire de Louisiane, nou te prevwa ke, e, e gen yon atik menm, w ap pral mansyone sa pou nou, ki te ban nou posibilite si, e, e, e, e pou n ta kapab evense, di mwens retire, e, e fè chwa de yon lòt moun. Se ke nou fè, e nan moman n ap pale a la, bon, yè nou te rankontre avèk premye minis lan, nan moman n ap pale an la, kòman akò Louisiane nan ye, èske l kenbe toujou? E nan ki stad nou ye nou menm nan preparatif kap fèt pou tranzisyon an? Alò, mèsi. Dixidor, ou prèske reponn kesyon an nan reponn kesyon an nan jan w poze l la, tèlman w gen tan avanse dè fè. Men kite m presize rapidman sou kesyon Lwizyàn nan. Lwizyàn, menm jan a Sesòk, menm jan a lòt akò ki konpoze Lwizyàn yo, piske m fè pati de Sesòk ki anndan Lwizyàn, nou pa janm genyen yon desizyon arete nan pòch nou. Tout diskisyon nou fè, tout dokiman nou pwodui, tout echanj nou fè a lòt aktè yo, se toujou de pwopozisyon ke li ye. Lwizyàn nan ale nan sans sa a. Delege yo, apre anpil diskisyon, te evoke Fritz Jean avè Madam Fethière. Se pa t yon desizyon ki arete pou se yo k al fè l, men se te toujou evoke yo menm pou al chita a lòt aktè yo epi degaje konsansis ki pli laj ke n ap pwone a. Donk se sa l te ye. Men jan w sinyale l nan depi nan fason w poze kesyon an, Mesye Jean pa t anbrase chwa sa a e w ap remake le landemen di chwa li t al prezante kandidati l nan gwoup pa l ki se Montana e nan tout priz de pozisyon piblik li pran a oken moman l pa janm fè mansyon de Lwizyàn ni de delege yo ni menm se sòt ki te genyen dè diferan dè diferant seyans de pourpale avè l donk se mesye Jean li menm ki refize chwa a donk lè asanble dèzakò yo ki retounen an Ayiti reyini yo konstate sa. Yo fèt tou senpleman aplike atik 7 Akò Lwizyàn nan ki prevwa si ou chwazi yon reprezantan pou al okipe yon fonksyon ou reprezante w nan dè diskisyon, reprezantan an pa montre li anchante, li rejte chwa a, li pa manifeste volonte pou l ale, ou tou senpleman aplike atik 7 la, ou renonse a chwa a. Se egzakteman sa n fè. Donk, Mesye Jean lib pou l kontinye fè tout aktivite l san ke di pwen de vi pèsonèl nou pa gen absoliman anyen kont li. Paske jan n toujou di l, nou menm se konsansis n ap chèche. Nou di men sa n pwopoze, nou pral chita a Sena, nou pral chita a pen, nou pral chita avèk Akò 11 septanm pou n gade pou peyi a ki sa n ka degaje ansanm. Men gwoup pa nou an, Accord de Louisiane, nou pa gen okenn solisyon tou fèt nan pòch nou pou n di se li k pou fèt. Dayè n pa kwè ankenn gwoup nan peyi a gen ni lejitimite, ni pouvwa, ni kapasite pou sa. Jodi a se yon konsansis pou n chèche pou nou jwenn ni ansanm pou nou monte yon tranzisyon tou kout ki p ap genyen yon fèy de wout pou moun ap plede pale anpil. Fèy de wout la dwe klè nan tèt popilasyon an. Se ranfòse lajistis pou l apwofondi ankèt sou lanmò Prezidan Jovenel Moïse ak tout lòt moun ki mouri nan kondisyon sa yo, travay sou kesyon sekirite a epi fè eleksyon. Kèlkeswa tranzisyon k ap vini an, l pa ka gen lòt manda. Moun pa ka gen pwojè devlopman anndan tranzisyon.
Donk tout moun ou wè k gen pwojè sa yo se de moun ki pa ka al pran pouvwa nan eleksyon, ki vle yo fon kont mal taye pou al pran pouvwa pou fè afè pa yo. Nou menm nou pa nan lojik sa, nou di se chak moun vin a yon moso epi yon konsansis fèt pou n ale nan tranzisyon. Vwala lakesyon pou Mesye Jean pa rapò a Lwizyàn ki toujou ap pwone konsansis. Alò, Frantz Exantus, gen moun la k ap tande w ki te ka di tèt yo, chwa sa, chwa de Alphonse Jean, Eske se yon chwa ki te jis fèt konsa konsa, nou pat, li pat konnen si n ta pral chwazi l, nou pat chita pale avè l anvan, nou pat fè l pwopozisyon an, e, e, kòman l fè dekline l konsa? Monchè, kite m di w, si m baze m, paske mwen menm pèsonèlman mwen pa t Lwizyàn. Men nou menm nan CSOC, alò chak akò yo ki rete isi te an kontak avèk delege yo voye al reprezante yo nan somè a. Donk nou menm CSOC nou te an kontak a depite Hyppolite, depite Vasco ki te reprezante CSOC, nou an kontak a reprezantan akò Lari ki lòt bò a, nou an kontak a reprezantan akò de Vètyè. Donk tout 9 akò yo te rete an kominikasyon a delege yo ki nan diskisyon an. Prezidan Hyppolite eksplike nou lè l tounen, Li pa t fin konprann pwosesis la paske nan yon premye tan, pi fò aktè yo te favorab pou son triyumvira ki dirije peyi a jan ke nou te kòmanse pwopoze l. Se nan sans sa a diskisyon yo t ap dewoule. Epi toudenkou yo remake gon ale vini, gon antre soti nan sal la, apèl ap fèt, konsiltasyon ap fèt. E bizarman, anpil delge lè yo retounen, yo vin avèk kesyon Mesye Jan an. Men nan gen anpil diskisyon ke yo fè jiskaske yo vin rive konprann si se yon pwopozisyon pou al diskite ak lòt Ayisyen pou nou rive nan yon antant, yo pa ap gen pwoblèm pou yo mache ladan pouvi ke se pa yon desizyon ki arete, se diskisyon ki pral fèt. Se konsa yo te vin adopte chwa Fritjean an. Pakont, w ap wè Madam Fethière pa gen menm atitid la. Madam Fethière rele prèske reprezantan chak akò yo, li rele prèske reprezantan chak delege yo, li di li santi l onore dèske de gwoup de delege, se pa li ki mande yo sa, yo panse ke l ka pote yon kout men. li di li prè pou l al chita sou tab negosyasyon an avèk nou tout kòm delege avèk lòt aktè yo pou nou jwenn yon solisyon. Èske l toujou fè pati de, de, de, èske l fè, èske l toujou reprezante nou kòm premye minis jan n te chwazi l la, aktyèlman? Padon? Non, li, li pa reprezante nou, kòm li manifeste volonte li akeyi chwa a, nan tout diskisyon k genyen, non l ap toujou la avèk lòt aktè yo pou ke nou wè kòman n ka degaje konsansis la. Ok. Jan Ken di l, nou pa gen anyen de arete, w ap wè pa egzanp nou, nou rankontre avèk Sena, nou gen pou nou rankontre avè yo ankò, Hier nou rankontre premye minis lan li te mande nou sa donk nou menm se konsansis nap chèche. Justement kisa ki te diskite nan rankont sa nou te genyen avèk premye minis lan hier? Bon nan rankont sa nou te genyen hier avèk premye minis Ariel Henry ki te mande nou sa, se li ki te envite nou, nou evalye sitiyasyon an e nou di tèt nou si nap pwone konsansis nap chèche yon laj konsansis pou nou soti nan kriz la nou gen enterè chita diskite ak tout aktè. Donk lè nou rive nan rankont la avèk premye minis lan, premye minis lan bay pozisyon pa l, jan ke l konprann kriz la. Premye minis lan rete klè nan tèt li ke si gen yon konsansis ki pou jwenn se sou kesyon eleksyon, se travay pou gen kesyon sekirite. Misye di li menm li kwè pou gen yon lòt prezidan k al nan palè a, se eleksyon k pou fèt pou pèp la vote prezidan an pou l al nan palè a. Donk an gwo se te pozisyon pa Ariel Henry sou tab la yè. Donk li mande nou pou nou vin kolabore avè l, se sa? Se nan sans sa l di l ka jwenn yon konsansis. Mentnan nou menm lè nou gen lapawòl nou vin avèk pozisyon pa nou sou tab la. Nou di PM nan de manyè klè, nou menm se yon konsansis n ap chèche le pli larj posib e nou panse nou ta dwe gen yon egzekitif bisefal, ki kadre avèk manman lwa peyi a, Konstitisyon an, ki kadre a tradisyon nou a, sa n genyen kòm abitid de fonksyònman isit ann Ayiti, paske peyi a toujou gen prezidan. E mwen menm pèsonèlman, m te presize pou PM nan, gen dè atribisyon nan Konstitisyon an ki devolu eksklizivman o Prezidan de la Repiblik. Se Prezidan de la Repiblik la k ka konvoke le pèp lan fè komis. Se Prezidan k ka nome diplomat. Donk gon ansanm de tach, se Prezidan k pou fè yo. E peyi a toujou gen prezidan. Gon seri de gwo pwoblèm ki genyen, pouvwa de konvokasyon an, se Prezidan k genyen l. Donk, nou di misye, nan kad yon konsansis avèk lè aktè, lè akò an prezans, nou ka dega, nou ka jwenn yon antant pou ke nou fè l konsa, pou nou monte yon ekip gouvènemantal ki gen reprezantan diferan sektè nan vi nasyonal la, epi pou nou fè tranzisyon an, pou nou avanse. Èske nan, èske nan pwopozisyon nou, nan pwojè nou, nan tèt nou, e sa n pwopoze an, e yon prezidan, yon premye minis, èske nou wè Ariel Henry nan, nan, nan, nan kaye nou? Jan m di w la, nou pa gen anyen tou fèt nan pòch nou. Desizyon yo se sou tab de diskisyon an nou vle ke yo fèt. Nou menm nou pwopoze, nou toujou favorab pou kon triyumvira nan tèt prezidans lan. Pou gen 3 pèsonalite, epi gon premye minis k ap mennen yon gouvèneman laj. Se sa nou toujou genyen kòm pwopozisyon. Mentnan sou tab diskisyon yo, sa ka toujou rive gon chanjman oubyen gon akomodman. Paske se nan negosyasyon w prale. Lè w pral nan negosyasyon, ou pa ka di sa ou p ap manyen l, sa a rete, ou pa ka di sa. Donk nou prè pou n fè de konsesyon? Nou klè pou n fè de konsesyon, men se sou wout pou n jwenn yon solisyon ansanm.
Nou pa dakò ke Premye Minis lan kanpe sou pozisyon l pou l di li menm li pa nan konsansis se eleksyon tèt dwat. Nou pa dakò a lòt gwoup ki di yo gen prezidan, yo gen Premye Minis ou menm yo kite yon ti pòs pou ou. Sa yo p ap fè peyi a soti nan sa l ye. E dayè, Electidor, pa gen okenn gwoup jodi a, ki ka pretann ke l gen solisyon peyi a nan pòch li. Dayè, premye minis lan ki opouvwa jodi a pandan plis de 7 mwa, pou kèl rezilta? Nou wè sa l ye. Montana jodi a ki gen pwopozisyon pa yo, kote yo ka rive avè l? Nou menm pou kò nou, èske n gen mwayen ak kapasite pou nou di nou chanje sa, nou pran plas moun ki la yo? Donk fòk gen yon akò lajman laj ki jwenn antre diferan akò yo. Le pli laj posib nou swete, nou chita ansanm, nou antann nou, epi apati de akò sa a, popilasyon an wè efektivman gwoup yo fè yon depasman de swa e ke nou rive nan solisyon an. E nou te eksplike PM nan sa de manyè klè. Diplomat k ap pran pozisyon sou kriz ayisyèn nan, k ap di yo panse manda l pa li ye, manda l li ye, reyalite k gen Matisan ak Kwadeboukè sou wout Kafou a, yo pa yo pa konnen l. Reyalite lavi chè k gen la, reyalite fatra k gen la, reyalite peyi a k ap mal gouvène a, yo p ap viv li. Yo se jis de diplomat k ap fè de deklarasyon nan enterè peyi yo oubyen nan sans pa yo. Se pa Ayiti ki priyorite yo. Lè pwoblèm Dayiti se nou menm Ayisyen k ap viv yo k konnen yo e k dwe pwopoze ki sa nou vle. Mentnan si gen etranje ki vle y a vin patisipe avèk nou. Nou te di Premye Minis lan sa de manyè klè e nou te mande l èske l panse nan kontèks nou ye la a jodi a li ta rive òganize eleksyon pou kò l jan sa ye la a. Msye di msye di l tèlman kwè ke l ka fè eleksyon se sou sekirite a l ap travay depi l jwenn plis rezilta. Menm moun ki di yo pa vle eleksyon yo, y ap vin jwenn li pou y al nan eleksyon. Donk li klè sou sa. Donk, kèlke pa ou anvi mande tèt ou, èske ou p ap viv sou menm planèt ak PM nan? Donk, se apwòch sa a l te fè e nou te eksprime dezakò nou. Men, se te yon rankont ki te dewoule dan le respè, dan la kòdyalite e li espere ke kòm se yon premye rankont, nou ka toujou gen yon lòt e gen plizyè lòt. E l di nou si n envite l, l ap vini tou pou l vin pale. Se konsa rankont lan fini dan le respè, chak moun rete sou pozisyon yo. Men pa gen anyen ka rete kòm antant, kòm akò jiskayè. Èske nou lye, èske nou enkyè, èske nou preyokipe, m pa konnen ki mo pou m itilize, a echeyans 7 fevriye an? Èske. Wi, nou trè, trè, trè preyokipe paske kanmenm 7 fevriye se la dat ofisyèl de la fen di manda di Prezidan de la Repiblik Jovenel Moïse, malerezman asasine. Mentnan gen moun k ap di ke Premye Minis lan pa gen yon manda,

Men kòm nou pa gen prezidan pou fè sa, men kòm nou pa gen prezidan pou fè sa. Yo gen Ariel Henry ki la a kòm premye minis. Li pa ka di manda l pa lye a manda prezidan Jovenel Moïse paske ekoute, premye minis lan li menm te evoke atik 149 pou l pran pouvwa a. La a ankò, li pa kenbe piske atik 149 bay maksimòm 120 jou pou te fè eleksyon. 120 jou pou fè eleksyon.
Konprann ke nou pral rive nan sitiyasyon. Ka prezidan an fini nèt! Sa vle di, premye moun ki ta gen plis enterè pou gen yon konsansis ki degaje le pli laj posib pou l wè si posib si l ta ka gen plas li ladan. Si l gen gwo zouzoun dèyè l, si l gen blan dèyè l, l estime ke se wa l ye nan baskou a. Ou konprann?
Moun pa ka frape l, li pa ka frape nan mi. Lè men lè sa Ezayu ni li menm ni blan yap twonpe yo paske yo wè kantik ki kantite fwa yo twonpe yo an Ayiti yo paka jwenn solisyon paske yo pa janm antre nan nannan pwoblèm yo yo vle vin a yon bagay tou fèt e malerezman yo jwenn dè Ayisyen ki pa vle kwè nan Ayisyen parèy yo pou n konpoze ansanm yo pito ap chèche ti gwoup blan pou kanpe dèyè yo pou al eseye vin enpoze yon solisyon alafwa sa l pap pase alafwa sa l vrèman pap ka pase. Fò n di w tou Frantz. An 2004, pa egzanp, nou pran an referans 2004, Jean-Bertrand Aristide te gon fòs anfas li. Jounen jodi a la a, Doktè Ariel Henry estime, paske an Ayiti nou wè kòman nèg fè politik. Si w pa ka met moun nan lari, si w pa ka mobilize moun, nèg ki anfas ou a, li p ap pè w. Donk sa vle di jounen jodi a la a, si n pa ka mobilize lari a, nou pa ka mobilize peyi a pou n montre tout bon vre, ke nou pap aksepte l'inakseptable a savoir ke mesye Doktè Ariel Henry selon plus d'un ap chèche òganize eleksyon pou X e ke m pa m pa gen m pa m pa pral di men pou ki X paske la se fè se fè plezi a yon X ke m pap di l jodi a la men m ap vin avè l aprè men nan kounye a la si jounen jodi a la. Pa ka gen mobilizasyon anfas Doktè Ariel Henry. M pap ba w manti, li pral dwat wi. Esaü ou tèlman byen pale, se kòmsi m pa ta gen anyen pou m ajoute a sa w di a. Men pa kont, mwen te siyale sa sou tab la, e patikilyèman m te mande Sekretè Jeneral Konsèy dè Minis yo sa, Mesye Alix Richard ki te la bò tab la tou, avèk Direktè Kabinè PM nan Mesye Saintuné. M di yo, èske yo panse ke. Jan peyi a ye la a. Se vre fò eleksyon reyalize. Se lè eleksyon k pou bay de zelu pou al pran mayèt peyi a pou dirije ki gen lejitimite k ka reprezante popilasyon an. Se vre nou bezwen eleksyon. Men eske n ka al panse òganize eleksyon nan klima densekirite jeneralize sa n gen la a, nan klima de mefyans politik nou gen la a kote tout sektè yo estime Gouvènman ki la a avèk tout Mesye Ariel Henry yo manke reprezantatif, yo manke konsansis, yo manke fè ouvèti pou ke lòt fòs politik yo vin òganize. Èske yo panse yo kapab al tante fè yon eleksyon nan kontèks nou ye la a? Bon, Premye Minis lan di li menm pi gwo sousi a se sekirite a. E gen de moun la a k ap pale de eleksyon, se pè yo pè eleksyon, yo p ap janm genyen eleksyon jiskaske yo rive nome kandida ak Premye Minis. Bagay sa irite misye anpil paske l siyale nan pil bò tab la a un point tel, mwen menm mwen te oblije fè ti rapèl la pou yo, m di yo, atansyon, La a se akò de Louisiane ki la a ki ap pwone yon konsansis ki va gaye arete. Se pa lòt akò ke yo, an palan jan l t ap pale a se de Montana ki deside ke yo gen premye minis a prezidan epi yo kite yon ti plas pou li. Misye di bagay sa a enkonsevab. Misye di nan faz moun sa yo rive la a, oubyen yo pran zam yo yo vin retire l sou pouvwa a, oubyen yo tou ret nan enpas yo ye a. Se konsa l te pale de Montana. Donk nou menm nou di nou kwè ke se nan konsansis la pou n ale ni avè l, ni a aktè Montana yo, ni a Sena a, ni avèk Pen, ni a lòt fòs an prezans yo pou n jwenn yon antant antre nou. Sinon peyi a ka riske tonbe nan nenpòt ki sa. Oubyen gen yon leve kanpe san w pa rann ou kont ki debouche sou nenpòt ki sa. Oubyen entènasyonal la pran chaj kòm dabitid li voye yon twit li met yon lòt moun. Lè sa a, lè sa a nou tout ankò yon fwa ap pèdi menm jan sa fèt jeneralman. Paske nou pa deside antan k Ayisyen pou n chita ansanm pou n jwenn pou n jwenn yon minimòm. Li te gen dwa yon sa yo rele yon konsansis bwate. Men depi nou antann nou antre nou pou Ayiti, se deja yn imaj, se deja yon bon pa. Jiskaprezan gen aktè k derefize fè sa. Kòman nou wè nou menm nan CSOC l'initiative du Sénat de la République ki antann rankontre le CSPJ ki se les deux

Donk, si yo pran inisyativ politik jodi a pou eseye reflechi epi pwopoze, mwen menm pèsonèlman, nou menm nan CSOC nan Lwizyann, nou salye inisyativ sa a. E dan lè pwochèn zè, nou gen pou n rankontre tou avèk Sena Repiblik la. Nou salye inisyativ sa a yo pran. Nou swete rapidman yo kontinye travay san dòmi pou yo pwopoze yon altènativ. Nou menm nan se sot depi plizyè mwa nap fèl, akò Louisiane depil fin adopte a nou menm se prèske tout lajounen tout lannwit nap reflechi, nap rankontre moun, nap pwodwi dokiman, nap fè sa n kapab pou peyi nou, paske anpil nan nou pou m pa di nou tout, deside ke n pa gen lòt kote n vle al viv. Donk si n ka fè nenpòt kisa an tèm dakò, an tèm dantant pou Ayiti, mwen m panse se la a pifò moun te dwe ye. Malerezman, andepi de sa nap viv la a kòm reyalite ki pa gen non pou dekri l, Gen anpil Ayisyen ki kwè ke si solisyon e pa nan pòch yo li soti peyi a mèt kraze, menm jan gen ki konn di l nan laprès, e se trè malere. Malerezman, malerezman. Antouka, e nou espere e genyen e anvan 7 menm, hein, anvan 7 fevriye, gentan e genyen yon priz de konsyans ke nou pa ka kontinye nan labou a, nou pa ka kontinye nan kriz sou kriz lan. pou genyen yon antant trè laj ki jwenn ant diferan aktè yo ki yo menm konsène pa kriz lan pou omwen n kapab soti kote n ye an Frantz Exantus. Se sa n swete, m ap remèsye nou e nou swete ke Premye Minis Ariel Henry tou li evolye nan pozisyon l pou l ke pèmèt konsansis sa a li rive jwenn pou Ayiti. Mèsi anpil mesye bon travay. Mèsi e vwala se te Se te Frantz Exantus e ansyen sekretè deta a la kominikasyon e youn nan pòt pawòl Sesok.